Achte kay kach. Achte kay kach. Nou tout youri latoti gen kay isi tout peyi ya se kay nou bay diaspora yon chans ki vin redi vin bouda yo travay avek blan e ui dola ui diaspora touche nan peyi ya bann volè nou menm nap touche pase 2000 dola ameriken chak mwa sa nou fè avek kob sa yo. Nap vòlè Nou gen group gang kap travay pou nou nap fè kòb bann vòlè e sitou pou u latòti ou nan dwòg ou nan vann dwòg ou nan fè tout bagay kou nan gèt manman u latòti m pase mesaj sa mezanmi eskize tout moun Ki tande mesaj sa pasel bay you latoti pasel bay tout pèp la e pèp ayisyen. Nou pap jwenn kat kounya. Nou pap jwenn kat non lè nou mande moun kat menm kat la wi yo pran la yo pran tax pou li wi tikè avyon an yo gen tax pa gon bagay yo pa gen tax kounya yo mande yon lòt tax poukisa peyi la e devan w map peye you latoti Ak tout E Jovenel Moïse. Mwen ta renmen konnen si se devan nou mna peye lè w kouche a dyaspora dyaspora ap peye w. Moun ayiti pap jwenn kat. Moun ayiti ou pap jwenn kat moun ayiti ou pap jwenn anyen se pou nou leve kanpe afè bagay sa a se pou nou tout leve kanpe fò nou fè manifestasyon pase dyaspora ki manman nou ayiti e dyaspora ki papa nou ayiti pase youri latòti vle pran ti kòb yap voye ba nou an Ah tout jovenel moise. Jovenel moise menm son sanwont ou ye wi paske se nan peyi nan pitit pòv ou soti ou pa sot nan grandon ou konn mizè pòv la ou konn mizè nou ou konn traka nou paske se ladan ou soti paske lè ou te antre pòtoprens ou pat gen kote pou te dòmi fò ou sonje sa lè ou te vin nan inivèsite. Chonje sa non. Se sak fè pou fè w fè yon moun wi si w te chonje sa ou te pran ou ta wè tou ou ta konn doulè ou konn doulè mizè a hein ou konn doulè mizè a paske papa w yon malerèz manman w se t yon malere sa w di tande tande a kounya pou moun kounya la pou moun met pye w nan peyi w pou peye pou vini pou peye pou vini ou ap bay yo kat Lè yo vini chak ane pou yo ba w lajan. Sa n ap fè avèk kòb sa yo? Mwen ta renmen konnen kisa n ap fè avèk yo? Hein? Sa n ap fè avè yo? Achte pil tè, vòlè pil tè moun. Depi w nou antre nan gouvèneman, yon moun gen yon kay, e, e, nou gentan te wè l, se li nou te renmen. Nou mete l deyò pou nou pran l. Youri Latòti, ou twò san wont. Ou gen 50 an sou yon pouvwa, men remèt li ba yon lòt. Ba yon lòt chans tou. Kounya la, nan kòb sa a ou di pou yo bay 185 dola, m pa bezwen wè non, 100 dola pou ou depi anlè. 100 dola pou ou depi anlè. Pase se vòlò w ye ui Latòti, si w ka met sa, si w ka di pou vote lwa sa a nan yon peyi. On peyi poubèl, ou menm si ou nan yon machin menm wout ou pa genyen pou pase. Blokis, moun ap tire moun nan blokis. Hein? Kisa nou fè? Dlo ap antre anndan yon pòt, fatra, on boulva nou genyen, fatra tèlman pran boulva a. Pa gen wout pou moun pase. Yon kafou ayopò k te tèlman bèl. Fatra k ladan l. Kafou avyasyon. Fatra k ladan l. Nou ta chanje peyi a. Nou ta ranmase fatra a. Nou pa janm ranmase fatra a. Fatra a. M konn sa k fè nou pa ranmase fatra a wi. E politik peyi a bann salòp. Nou fè fatra fè politik peyi a. E sa k fè nou pa ranmase fatra a wi. Nou fèl fè politik pou yo ka di mezanmi men peyi a wi gad etal epi pou yo ka ba nou lajan bann vòlè esa fè nou nou nou nou fout vòlè lajan kayibe a bann visye e nou k pou mache peye lajan kayibe a pou nou nou fin manje lajan kayibe kounya e nou k pou peyel. E nou k pou peye lajan kayibe a diaspora k pou peye l bann visye bann vòlè bann san vègòn bann bann mechan bann kriminèl nou pi kidnapin pase moun kap kidnape moun ayiti yo e nou k fè moun ap kidnape moun ayiti bann vòlè pase mesaj sa mezanmi yon moun ki tandel pasel voyel ale voyel ale pou tout peyi a ka tandel e pou nou leve kanpe Kèlkeswa pòdepè, tout peyi. E pou dyaspora yo, m mande nou, e pou nou fè dezan pa al Ayiti? Fè dezan. Pase yo pa mete, yo pa di blan pa al Ayiti non, se nou wi yo di. Blan an ka ale lib, li va gen kòb l ap peye, nou menm k ap peye l. E pou nou fè dezan pa met pye Ayiti? Avyon a vole pou blan sèlman, pou m wè kote y ap fè kòb. Bann vòlè. Bann visye. Bann ti grangou, bann juda iskariot. Esak fè nou te trayi jezi a bann vòlè.
Antoulèka, mesaj la pase, mwa doktòb la la pou moun pa vwayaje, pa voye lajan Ayiti. Wi.
Bann vòlè. E vòlè yo ye. Epi nou pa voye kòb menm. Pa voye lajan. Pa voye anyen. Epi fò nou fè 2 zan. Pa vwayaje, pa ale. Pou nou wè.
Pèp la kanpe nan dèyè yo.